Ki sa Jounen Entènasyonal Dwa Fanm nan ye? Chak ane, dat 8 mas la tounen yon randevou mondyal, kote moun yo selebre fanm yo, mete yo a lonè, òganize konferans ak aktivite kiltirèl, epi pataje moman kè kontan ak yo. Kòm mesaj espesyal nou konn resevwa, Ti Manman Bòn Fèt pou mwen! oswa Jodi a 8 mas, Map swete bòn fèt ak tout fanm nan mond lan. Byenvini nan ribrik Dwa pou Chanjman, non pam se Nousline Dominique. Li enpòtan pou nou konprann rasin jounen 8 mas la ak rezon ki fè li makonnen ak batay pou dinite. Kontrèman ak sa anpil moun panse, 8 mas la pat fèt nan yon sèl jou. Li se rezilta plizyè mouvman revandikasyon fanm nan kòmansman ventyèm syèk la, espesyalman nan peyi Etazini ak nan Anpi Ris. Nan epòk sa a, dwa fanm yo te limite anpil. Yo t ap fè fas ak anpil kontrent e yo pa t gen dwa patisipe nan desizyon politik peyi yo. Sa te vin soulve lakay yo de preyokipasyon. Yo t ap pwoteste pou yon pi bon kondisyon travay, yo te vle travay mwens lè epi jwenn yon pi bon salè. Epi, yo t ap pwoteste pou gen dwa pou yo vote, dwa pou yo patisipe. patisipe nan desizyon politik peyi yo. Nan lane 1909 nan peyi Etazini, sou presyon sosyalis fanm, Leta ameriken te deside òganize chak dènye dimanch mwa fevriye yon jounen nasyonal fanm pou selebre egalite dwa sivik. Se deja yon gran pa pou rekonesans dwa fanm nan peyi Etazini. Men se nan yon konferans Kopenag an out 1910, youn nan figi ki pi enpòtan nan istwa dat 8 mas la pral make listwa. Fanm sa a pa lòt ke Clara Zetkin, yon pwofesè, jounalis, militan sosyalis alman, ki te pwopoze e envite tout fanm sosyalis nan mond lan pou òganize yon Jounen Entènasyonal Fanm pou kontinye revandike dwa fanm yo, fwa sa a, sou tout teritwa nan mond lan. Twa lane apre, egzakteman 8 mas 1914, pral gen yon gwo manifestasyon kote sosyalis fanm alman yo pral leve pou reklame dwa pou yo vote. Se te premye vrè manifestasyon ki te fèt 8 mas. Medam yo di, Se poko sa. 23 fevriye 1917, nan Anpi Ris la, gwo manifestasyon ouvriyè Petwograd, Petrograd nou konnen jodi a sou non Sen Petèsboug. Epi, ki di 23 fevriye, di 8 mas. N ap raple w alepòk, potko gen Larisi. Yo t ap itilize kalandriye jilyen nan Anpi Ris la jiska 1918. E se gout dlo sa ki ta pral ranvèse vaz la, pou deklanche revolisyon ris fevriye 1917 la. An 1921, mouvman feminis yo ak Lenin pral chwazi 8 mas kòm jounen selebrasyon ofisyèl dwa fanm. E se jis nan lane 1977, Nasyonzini pral ofisyalize jounen 8 mas la kòm jounen entènasyonal dwa fanm. Pa bò isit, 8 mas la pran yon sinifikasyon kote li raple nou fòs fanm k ap lite anba lavi, madan sara ak fanm kouraj nan kominote yo, ki souvan pa jwenn pwoteksyon legal oswa sekirite. Epoutan, jounen sa a ta dwe yon moman pou denonse vyolans sou fanm ak tifi, mande egalite nan edikasyon, travay ak desizyon politik, Epi sonje ke chak chanjman pou fanm kòmanse ak rekonesans dwa yo chak jou. Lè nou reyalize fanm ayisyèn te deja rache dwa yo pou yo vote depi 1950, sa vle di 27 lane avan menm Nasyonzini te ofisyèlman rekonèt 8 mas an 1977 la, sa ba nou yon leson enpòtan. Ayiti pa t tann pèmisyon entènasyonal pou l te antre nan chemen emansipasyon an. Nou dwe rekonesans ak fanm tankou Alice Garoute, ko-fondatris Ligue Féminine d'Action Sociale nan ane 1934, ki se premye mouvman feminis estriktire ann Ayiti. Alice se yon senbòl detèminasyon. Yo rakonte li te mande avan li fè vwal pou peyi san chapo, pou yo al mete flè sou tonm li jou fanm ayisyèn yo ta jwenn dwa vote. Malerezman, li pa t viv viktwa a ak de je l. Li mouri nan menm ane Leta ayisyen ta pral rekonèt dwa pou fanm yo vote a. Men se souf li ak kouraj li ki te trase wout la. Dat 1950 lan se prèv byen klè ke mouvman feminis ayisyen an gen rasin li nan tè. Ki jan? Li raple nou tou dwa nou jwi jodi a pa t tonbe sot nan syèl, ni se pa t yon kado diplomatik. Se fwi yon rèl revandikasyon ki te kòmanse depi nan zantray listwa nou, kote fanm vanyan te kanpe kont kòd esklavaj ak kòd kiltirèl ki te vle mare yo. Boutofen, 8 mas pa dwe yon senp seremoni kote n ap flate tèt nou ak bèl diskou. Li dwe yon moman verite pou n mezire distans nou parapò ak mòn ki rete pou n grenpe yo. Selebre 8 mas ann Ayiti, se onore fanm 1950 yo, onore eritaj Alis Gawout, eritaj Madlèn Silven Bochko, pandan n ap poze tèt nou kesyon sa a. Kijan n ap transfòme egalite sou papye a? Pou l tounen yon egalite reyèl nan lavi chak jou chak fanm ayisyèn. Pandan n ap medite sou tèm Jounen Entènasyonal Dwa Fanm ane 2026 la ki se, Dwa, Jistis, Aksyon, pou tout fanm ak tifi.